Salut ou bonswa mwen tounen ankò lòt pechè fòkò non pam se Moscato Sylvia nou konnen pevè fwa sa fè lòt tan sa fè lòt tan ke mwen sa fè ke lòt tan ke mwen rete mwen pa fè apre mwen pa fè video an so nou wè mwen pwase ke nou wè vizaj mwen kon fò fò mwen mwen bon video nou pa wè vizaj mwen se ke mwen alè kamera twò piti ke nou wè vizaj mwen ok jodi a ke Tip de video nou vin pale koman ke ou ka fè koman ou ka fè kob sou tiktok koman ou ka fè kob sou tiktok e koman ou pase anpil trik koman pou koman pou grandi koman pou grandi kont tiktok ou ok avan ke mwen antre la mwen di tout moun abone sak poko abone e pataje e like E pataje avè zanmi ou avè fanmi ou avè tout zanmi ou Pierre wè nivo video sa nivo trik sa ok yon bèl kote ban nou an avan tout sa mwen salye nou mwen salye tout zanmi m yo tout zanmi m yo tout fanmi yo ki gen anpil tan nou pa wè ok pske mwen tounen nan kominote an e bon ann ale. Premye fwa kisa nou pral fè nou konnen ke tiktok se yon yon aplikasyon ki bay moun ki bay anpe moun opòtinite pou ka gen kòb men lè ke mpa konn sa pou moun yo kap viv ayiti yo men lòt moun lòt kote yo so sa se fasil moun ka gen kòb alezi pa egzanp Gen anpil fason pou ki gen tou. Pa egzanp, li ba w fason pou gen kòb pase Facebook, pase YouTube, pase pase Facebook, pase YouTube, pase Instagram fasilman, fasilman. Pase lòt platafòm yo yo li menm pou gen kòb nan yo. Ou konprann? Yo montre w anpil truk. Yo montre w anpil Espas bagay pou pase truc pou pase men tiktok la non tiktok la menm depi ou gen sèl mil abone ou ka fè kòb ou fasil fasil sou tiktok an ale nan premye man premye fason pou ka pou ka gen kòb sou tiktok nou pral pa ekzanp nou prale sou aplikasyon an mwen deja sou aplikasyon pam lan nou wè tout moun ki poko abone avèm nou wè m pa met deskripsyon an anba live videyo a lè fini nap wè nou ka abone avèm sou telegram nou ka abone avèm sou Nou ka abòne avèm sou Instagram ki se Instagram ki se Smart Web Solution Map wèl nou ka abòne avèm la pou bon sèvis epi tou epi tou nou prale sou YouTube ki se Noskito Seyè nap pou nou abòne ansanm avèm nan nou ka abòne ansanm avèm. Abone ansanm avèm sou Mosquito Syria. Klike sou ti kloch la pou kwa kel video ke m lage pou nou ka jwenn li. Ok. An ale. Koman ke pou nou fè kob sou TikTok. An ale. Ok. Tok. Ou prè? Ou prale, pa egzanp, lò live. Lò live, wap live fasilman. Lò live, epi ou gen anpil moun kap gade ou sou live la, ou gen anpil gwo zanmi kap gade ou sou live la pandan ke yap voye yon seri de ti monnen ba ou, yon seri de ti monnen. Avèk ti monnen sa yo, ou ka transfòme yo an dola. Ou ka transfòme yo an dola. Pa egzanp, Ou ka transfere an dola la ou voye pou ou. Ou pral gen yon kont PayPal. Men sa sa selon peyi kote ou ye a, yon kont wap kreye yon kont PayPal. Sa fè son selon peyi kote ou ye a, wap konekte kont PayPal la avèk kont bank ou. Anpi, tout ti monnen yo voye ba w la, ou ka voye 3 mil, 4 mil, 5 mil, sa vini sa, yap ba w li, yap ba w li an dola. Wap voye tout sou kont PayPal la, anpi ou transfere pa kont bank ou. Ou pran tout sa, wap pran tout kòb sa ou voye sou pa, sou kat kont bank ou fasilman. Moun yo, janm di nou la, ou konprann kòman ke ou ka wè kòman pou pou wè konbyen kòb ou genyen sou pou wè kon pou wè konbyen kòb ou genyen sou kont ou kòman ou ka iti gade kont kont tiktok ou ou prale sou ajoute

Sak sal to a. Ok, nou klike sou li. Nou klike sou li. Ok. Sal do a, pa yon kote li di, kote li di 0, 0, 0. Apre di ke, apre di kote ki di, rekal la di ki rechaje. Rechaj. Wap klike sou li, ale di kote ou pral achte, ale se ou menm menm si ou vle bay zanmi ou, zanmi ou ka vle la, ou vle bay zanmi ou kado tou, ou vle bay moun ka kado, ou vle achte kado, ou ale ki di rekal ga rechaj la ou klike sou li, ou klike sou li anpi wè tout monnen yo ba w la, konbyen ou ka mete achte, epi. Kòman w ka achte epi yo ba w yo ba w tout fason pou w achte. Wè konbyen kòb ou ka mete. Mete kòt kòb ou, ou mete kat ou an pou w achte pou lè moun ap la yo voye kòb. Kounye la kòman w pral wè, kòman w pral wè fason pou wè kado yo ba w pandan l ap live la.

Wa ta sèk pete tap fè senyen konsa men sèm gen twa bò nan sa mpa al live men lè gen pou live mgen lèm gen poum live map live wa ta mta pou live pou 5 minit li banm tou api yo on zòn tap pase li lage sa ti monnen sa pou mwen ok wè kòm moute kounye a lè monnen sa rive 50 dola lèm tounen live ankò yo tounen rive ata 10 dola yo baw pwomè pwomè kote ou ka retire 10 dola chak 10 dola apati de 10 dola a kontinye

Kato la monte kato voye ou voye pa paypal la monte nan paypal la pou monte kòb ou ok se tout sa m tap pale kòman pou nou fè kòman ou ka fè kòb sou tiktok pwochèn fwa m gen pou m vin ak yon videyo pou nou kòman pou nou ka monetize kont facebook kont tiktok nou m gen yon website pou sa kote nou ka fè kòb apati de dimil depi w gen dimil abòne kote ou ka fè kòmanse fè ti kòb

Non map pale de rad la sèl pa egzanp si mawo sa map pale de mawo sa men map pale de sa mawo sa senp senp ki kalite mawo sa ye ki kalite mawo sa ye e pou sa ke moun wè w moun wè w ki kòman wap pale wap bay ti kanti wap bay bon motivasyon kòman wap pran pou sa pou moun abitye sou ou pou wap pale de rad la pi moun wè tout anpil moun ap pataje live ou voye bay lòt zanmi Yo wè konbyen konte nou genyen ankò. Se pou sa ke lè w rive milye, milye de abòne, anpi yon konpayi ka wè ou gen plezi, milyon moun ap gade w, anpi li voye yon mesaj ba w, anpi li di pou w ka fè an, pou w ka fè maketing pou li, jiskaske ou siyen kontra sa avè l, ou fè l maketing. De tout fason, gen lòt fason toujou, w konprann, si m pran pil tan pou m esplike nou, w konprann se yon lòt videyo m gen, antouka se pou m kite nou la. Kòm depi nan yon lòt video pou nou, yon lòt video kont kòman pou nou monetize kont YouTube nou, ape kòman pou nou ka gen plis abòne tou sou TikTok souvman. M vle nou mèsi abòne, pataje live la tout sa poko abòne epi pataje pou rive a zanmiw. Mwen diw mèsi bye bye, nap wè nan yon lòt pwochen video ankò. Baww.